Eeyy! Le Tablier Creole pi ka pou yo! Se la w ap jwenn bon bagay, santi bon! Si w bezwen enjoy ou, bwè ti byè w, manje bon pika pou yo, pi bon pika pou yo gen nan vil la, se nan Le Tablier Creole pika pou yo, anfas Tabènak Jakmèl la, PDG Edison ap bay moun pika pou yo, pou rezèvasyon, 48 31 23 49, ou rele pa tande byen, 48 31

Ki chita nou ta chita pale ak nou? Ki chita nou ta chita nan baz nou twò papa? Ou toujou di sa w frekante sou li wi men e sa k rive m la. Monchè James,
ou konnen e patnè m ou ye. M la pou m ba w konsèy e nèg sa yo m gentan konn defo yo deja. Pa dekouraje menn. But, m ka konprann Rose wè ou nan yon kòmsi kote nèg kote ou chita vrèman vre depi l wè Légitime avèk Peep la. Ou te gentan konnen bagay yo pa tap byen pase. Yee, m pa vle pou Rose kite m vre non men. Monchè, ou pa gen pou dekouraje. Ou konnen, dat lang toujou mòde. Depi de relasyon ap fèt, pa gen fache, konnen pa gen relasyon. Imajine w, Rose ap pase yon move peryòd la menm. Donk, papa l al nan misyon. Li pa gen lòt chwa menm. Mwen pa konprann menm men jan Rose pale la menm. Rose ka pa tounen avè m ankò papa. Non monchè, pa gen bagay konsa monchè. E fache l fache la wi menn. Imajine w, nèg sa yo gentan, bon Légitime menm tape l bò dèyè menn. Li pa fè sans menm. Wè sa wi menn. Sa vakabon yo ye menn.
E pou m te vin nan baz la menn, konn nou gen lontan n pa pale nou pa wè menn. Men gad sa k ap rive menn. Nèg yo manke, nèg yo manke bagay menn. So sèl sa m ka di w men, si w ka gade gade kòman w nan semèn nan la men kòman w ka al pale avèk Rose men pou eseye konvenk li men. Donk kite bon ou pa di l kite ah ok m kite w pa pale avè m ankò non monchè pa gen bagay sa vre monchè fanm nan renmen w men. M konn sa papa men m just pè men. Ou pa gen pou pè.
Yo e pa kòmandan k nan nou la menm. Yeah menn ou menm kòmandan ye menn. M konn ba bagay pwoblèm sa yo menn. Ou pa kab ak bèl vre non min. Ou konnen manman m leve baz lal nan peyi l m pa janm gen kontwòl li menm. A ou pa rele l tou?
M rele l mand m mand pou moun ki pral andeyò baz pou yo banm nouvèl li menm. Efini manman w fòl fòl fòl fòl boo fèl fon ti beny pou ou wi menn. Sa genlè bon papa.
O a monchè bon ti bagay menn. Fò manman w fon ti beny pou ou menn. Mèt kenbe l menn.
Pa gen pwoblèm.
M gen plizyè nan valiz mwen la.

Pou l leve vin avè nou bò isi a. Sa son jèn fanm menn sèl sal mache fè nan katye a sèl tripotay li gon pitit. Manman ou pale nòmal pou m veye w wi. Ki an e veye w ap veye m nan. M jwenn bagay pou m di manman w lè l vini m jwenn bagay. Oh oh bon kote m pran l avè w la menm manman. M jwenn ba yabay kabrit sa. M jwenn bagay. Humm.
Bon e ti mango wap manje. Saw gou bagay manje ti mango ou fini. Pa ansa avèm. Bon mwen m pa met bon wap vin la m pa wèw. M pa wèw. Ou pa wèm. Mwen janm gen pwoblèm la mwen menm. Ou pa ta ka wè mwen avèk tèt tèt tèt tchong tchong sa wap mache a la. Kijan w ta pral fè wèm. Manman w ki ton kote. Li pa la. E vayb wap vayb sèlman. Epi la mwen pa la. Ou pran kasik pou. Wap antre dizè diswa. Men men kounya w jwenn yon tèt tchong tchong. Hoo.

Poukisa w oblije kanpe m sou wout mwen la James? Rose, m vle mande w eskiz pou sa k te pase avan yè nan baz la Rose. Kòman, kòman w vle mande m eskiz la? M pa konprann ou. M te, sa m te fin di w lan, m te, m te tou kanpe dèyè l ou mwen menm. A Rose, se paske m konn chita nèg yo nan baz la, bon m p ap chita avèk nèg yo ankò Rose. Ou wè m gentan m te pale ak, ak Daledji, misye di m e nan baz la pou m pa chita, pa al nan pale ak nèg yo paske si m renmen Rose, Ma ka chita toutan ap nan pale ak nèg yo. Sa se pwoblèm pa ou. Mwen menm, sa w wè m te gentan di w lan, m pa gen, pa gen oken moun k ap fè m tounen sou desizyon m. Rose, nou gentan gen tout pwoblèm sa sou tèt nou la Rose. W ap ajoute pwoblèm toujou? Nou gentan gen tout pwoblèm sa, w ap ajoute pwoblèm toujou? Men ou pa wè ou menm tou k al mache fè moun o wi w kouche m, ou kouche m bò w bò rivyè a. Rose. Ou pa wè, ou pa wè, ou pa wè pawòl sa ou t di yo, ou pa wè yo fèm mal? Rose ou konnen kiyès mwen ye Rose? E pa nenpòt ti pawòl pou yon moun di w pou w kouri kwè Rose. Ou konnen m pa tap janm di yon pawòl konsa. Aprè m vrèman wont nan baz lan. A se ou menm.
E pa wont sèlman pou w te wont, pa wont sèlman. Sa vle di Rose ou kwè de sa yap di yo? Jèn gason ye,
Bon e mwen ki te fè e mwen ki te fè mal m te ki m te kite lanmou avegle m mwen ki te fè mal paske m te ret ap tande tout sa w ap di yo m te vin m te vin gen konfyans nan ou bagay sa yo Rose tout konfyans sa yo ale m pa kwè nan ou ankò James kite m anrepo m Rose kot lanmou a ye la si w De ki lanmou w ap pale m la? Rose yon nèg e di yon pawòl sou mwen Rose ou kouri kwè konsa ou fè m wont devan lòt nèg yo. Sak rèd lan pase map pase m jwenn ou chita nan baz lan ansanm avè yo tandiske se yo ankò ki te fè bagay yo a sou mwen ou rete la ou chita nan mitan yo ou pa konn wont James. Ae kot Daledji m te vini Rose m krik bon. Ou te vin kot Daledji ou tap rele Daledji ou pale ansanm avèl men ou patap chita nan mitan yo. Se menm yo menm nan ki te fè, ki te fèm mal la James. Rose, m konprann Rose, men e pa Ou pou pa yo menm konprann anyen James, ou pa konprann anyen, ou pa konprann anyen. E pa pou yo m te vin nan baz la Rose, fò w ka eseye konprann mwen, si m gon Men mwen menm patrèn. se la m te wè w, ou pa ka di m se pa pou yo te vini. Rose, E bon, pa non yo ye. Ou Rose, fi, ou, yo fimen, ou fimen tou? Rose, mwen menm Sa wi, k genyen?
mwen wi Rose. Ou menm menm wi James. Rose antouka Rose annou pa kite moun annou pa kite moun kraze relasyon nou Rose. De ki relasyon wap pale? Mwen avèw nou pa gen relasyon ankò non, ou pa konn sa? Mwen pou kòm mwen menm, m pa bezwen moun vin anmèkdem.
Rose ou kwè nan sa w di a? Kòman si m kwè nan sa m di a, m kwè nan sa m di a wi m kanpe dèyè l wi. An nou pwoblèm misye, ou wèm sot mwen oblije ap grann m konsa, e kòm de pa lanse m avè w yè m di w konsa, nenpòt kote ou wèm pa pa kanpe m sot mwen. Rose ou konn vrèman ou konn sa enposib Rose. Ou konn sa enposib. Sa se ou menm James. Rose. Pa manyen m. Pa manyen m. Ou gon bagay ou anvi di ankò? Ou pral ou bezwen al mache fè moun pou mwen ankò? Rose, poukisa Rose, poukisa cheri? Pa rele m cheri James, m pa cheri w, m pa anyen pou ou. Ou genlè pa konprann sa. M pa bezwen w ankò. Moun k ap mache sal non non non pitit fi moun. Kòman w kòman w pa oblije an afè ansanm avè m. M gen zanmi m lè l. Rose, pa pran nan pawòl sa yo Rose. Rose ou konn vrè, ou konn kiyès mwen ye Rose. Ou konnen m pa t ap janm di yon bagay konsa. W ap di l James. M jwenn prèv la wi. Sa pi bèl la, m te ansanm avèk zanmi m wi. Pandan m ansanm avèk zanmi m moun ou yo ap mache fè moun pou mwen an wi. Epitou m ansanm avè l m vin jwenn ou chita nan baz lan. Rose, m Epitou y ap bwè ankò. E pa pou yo m te vin nan baz la Rose. Sa se pwoblèm pa w James, pwoblèm pa w. Rose, m pwomèt ou, m pwomèt ou m pap chita nan baz la ankò. Dayè retire bae m bae mo pwomèt sa. Kòmanse pa retire non m nan bouch ou. Rose, Rose. Pa mwen. Rose.
Lage m.

Tout bagay sa yo misye bay. Nèg li wè wè bon. Bon kou e kou e kounya m m bal pou nèg sa yo.
Wè mwen di w sa deja baz. Avan yè, ou deyè fè frekan ansanm avèk mwen, wè m boze may mwen m te k fèt, m bay sa vag. Senatè a di nou konsa, li ba nou 10 mil goud pou n bloke antre kasik la.
Wi e sa menm wi. Ou gentan wè kòb la?
Gen sa y. Mwen m tou ka wè m pap antre nan lojik pou m al boule kawotyou pou senatè a ankò. M te di w sa deja mwen menm. Wi men mwen pa antre nan lojik la men m pran lajan an. Enben kisa k ap fèt?
Ok si se 10 mil goud li ye, men sa n ap fè. Wap banm 9000 goud paske kòlè m pa pral boule kawotchou a wap banm 9000 goud wap pran 1000 goud 9000 goud wap ban mwen an m pral m pral pran senatè a avèk li map dil nou pèdi 1000 goud m konnen lap pran kòb la nan menm aprè sa map mèke map mèke just pran 9000 goud la map map bali li epi tout nou menm pou n kapab sòti dwat devan. Anh anh men sa map fè mwen menm ou konnen pou tèt bagay abla lè yo te bann kòb abla ou bloum lòt kòb e bagay e nèg yo bay pou zaro a ou bloom kòd kodeng ou bloom ane sa map pran 9 mil goud epitou map baw ti mazi a e konsal ye kounya la se kif kif mpa nan radòt wi mpa nan radòt non mèt la haa mte wè
mpaka fè 9 mil goud la ou fè mil goud la mprefe grate sa nèt. Oh bon kob la nan dèyèm ou gate sa net. Kob la nan dèyè w, kob la nan dèyè w oh oh. Enbesil mwen. Mta pral mta pral kite w prann. Ou fou. Baz ou wè.
Mprè pou fè nenpot bagay pou kob sa. Epa pase m. Oh oh pa pase w. Ou ka pase entèlijan w. Dayè e mwen ki te antre avèk senatè a nan zòn nan gade. Gade gade avan yè swa. M pa gen kòb nan men m non. M desann, m desann nan letabliye kreyòl la, m al achte yon pika pou yo. M pran tout san m, m pran tout tan m nan letabliye kreyòl la. Dale te anba a tou, nou chita nou manje yon bèl pika pou yo, nou enjoy nou. Apre sa, nou nou vin lakay nou. Paske ou menm, ou pa konn tande. M te di w ann desann ansanm avèk mwen. Pi gwo kote ou jwenn pika pou yo nan vil la se nan letabliye kreyòl ki bò anfas avèk tabènak la.

Ya men, sa k pase la men, gade nèg a tou chifonnen men, men w nan vizaj ou wap vin la men. Oh men, Rose men, Rose, sa k ban w sou tèt la a papa?
Poukisa? Eske ou sonje menm bagay ki te pase nan baz la menm? Yeah ah ok ah li retounen sou bagay sa toujou menn. Ou retounen sou bagay sa menn.
Map pale a Rose menm map di mpap chita nan baz ankò. Map di konsa ou te gentan palem pou nèg sa yo deja oh Rose. Rose pral vire li prale mrale Rose menm. Rose manke rache yon grenn dan menm papa.
James m pap baw manti menn. E patnè w mwen ye menn m toujou la pou ou nan tout ke sa byen ke sa mal menn m toujou la donk sak pi enpòtan menn epa epa epa kòmsi mete mete w nan eta jan w ye a la menn kòmsi pou moun nan pral santi ke ou renmen l tout bon menn donk se reyaji Fè ou santi men ou bezwen l men Imajine w men Lè relasyon te fèk kòmanse men Ou pa t wè jan sa te pi mal Men kounye a ou vin gen moun nan monchè men Fòk ou montre moun nan kòmsi Ou Li nan sans ou Ou vrèman bezwen l Yo m konprann sa w di a men Men m p ap ba w manti men Wè sou wout la baz Premye bagay ki rantre nan tèt mwen e bon yon klorèks m touye tèt mwen Retire bagay sa nan tèt ou men A monchè. Ebyen mwen menm wap poste avèm? Wap poste a lòt nèg yo? Menm lè yo yap fè enbesil? Twòp pwoblèm nan kòm menm, twòp pwoblèm nan kòm menm. Epa sak solisyon an, epa sak solisyon an James. Banm diw. Retire bagay, retire vye panse sa nan tèt ou menm ke ou pral touye tèt ou paske Rose pa sesi, Rose pa sela menm. Sak pou di se pa gade lap gade, eske ou vle pran yon yon yon bagay serye avèl, yon relasyon serye menm. Ah ou pa ta ka fè sa konsa menn. Sou bò mache sa la menn. Ou mache sa la. Se fanm li ye menn.
Imajine w. Sa k te fèt avan yè a menn. Li pa dous. Pou yon fi kanpe nan mitan 3, 4 jèn gason. Epi pou nèg yo ap di. Oh yo kouche. Bagay bagay. Lè w kouche yon fi menn se yon bagay ki sipoze rete entim. Sa se vre. Men vwala. Se paske nèg yo soumoun. Ou konn lejitim a pèp la kòman yo ye.
E sa enposib nan katye a la vre papa. Monchè pran sonw menn. Pran sonw byen reflechi menn gade ou preske depa fini menn pran sonw byen reflechi menn epi gade gade nan ki direksyon menn ou ka mete tèt ou menn epi pouw al pale a Rose fòw pran yon tan menn kòmsi pouw chita pouw pale avèk Rose pou wap Ou kwè mpa pran yon lòt yon lòt yon lòt souflèt ankò menn mka pran yon lòt souflèt ankò wi papa. Non mpa kwè Rose ap fè yon bagay konsa antouka menn. Ou jèn min, Rose jèn, yo gen anpil bagay ke n ka prepare. Donk, mwen tou menm m pa t ap tann pita menm pou m al pou m tounen kot Rose. Fò n chita pou n pale. E kote m pral jwenn li tou? Kote w tande pastè a pale yon mo, pastè a ka ap parèt, m pa ka al lakay li menm. Ou konprann sa m ap di w la menm? Chè sa enpòtan vre. M bliye dosye papa a, papa Rose a, manman l lan. An manman l lan. Antouka min. Nou paka chita sou projè sa menn Donk e m pap fè twòp tan menn E m ap antre pòtoprens M pa konnen menn si w te ka vin fè de twa jou avè nou m pa konnen Donk tap mye menn O mwen ou ta remanye rimay may ou menn Sa w di a ala vre l ta bon menn Men èske m ka fè Èske m ka fè twa jou menm Ba m kòm m ka fè yon jou san m bay Rose non papa Gen pwoblèm nan
Lè m te fè kamonika papa Yow menn se te Woww men aprè bay bout gason an menn shit menn m santi tout dlo nan kòm menn m pa m pa gen san ankò pou li menm non menn depi aprè bay bout gason an menn Bagay sa m te vin tande l vre menn sa te fè m mal anpil wi papa. So m ka toujou di w sa menn li manke m menn Monica manke m baz men menn lè m ap gade lè m ap pase anba la menn m ap gad bout gason menn nèg la avèk la avèk yon bagay sou li menn li pa janm chanje l m pa janm konn si l lave l menm an apre w pral wè bout gason kèt nèg yo ap esplike bagay sa menn kèt Ou konnen, bon, men sa k pi di nan bagay la menn, gen yon jen li di m ap sou kou bana, li kale je l sou ou. Bon, kòman nan bout gason sa w te ap pale a menm? Èske w sonje lè fèt Rose la? M chita, m chita, m chita sou bra l, ou konnen m pa ka l kawoze. O, misye pase o nan fèt li pa la, o, fèt, fèt sa yo pa pou jan de moun tankou m yo. E e zo e e zo poul m abitye manje ba l. Konsa l sou. Bon kòmandan ki sou moun wi menn. M pa konn si se m pa konn si se kazèk la ki ba misye twòp grad ba l. Se kòmanse frekan.
Se lontan menn m te nan sèk lejism avèk plep la lè konsa m kase dan l deja. Misye kòmanse frekan.
Donk ou konnen n ap granmoun menn nou oblije panse lòt bagay nou pa ka panse a vyolans sèlman donk fò n repanse bagay yo. Wè li menm. Donk li enpòtan menn. Mpa regrèt m konn kòm zanmi w non papa. A monchè m toujou la pou ou James menn. M toujou la pou ou. Donk se an m ka di se sèl ou menm m gen kòm zanmi bò isi an tou menn. Nèg sa yo rele se lè m pap fè anyen menn m anvi bo yon ti tafya menn m rele nèg yo. Ou konprann menn. Donk menn pa pa afè wap pase la konsa menn epi men w nan vizaj ou menn. Ou ka valè pa map pran souflèt menn.